Eske w renmen byè? Si w nouvo sou chèn an pa bliye abone w klike sou ti bouton klòch la klike sou all. Depi m lage yon video deyò wap resevwa yon notifikasyon pou avèti w ke m lage yon video.
Bon si m pa konn ki ayisyen ki pa renmen byè. Non gen tankou. Wap twouve sa yon fèt yon fèt nòmal ke tout ayisyen. nan le mond. Yo renmen alkòl men pa di tout.
Pa egzanp mwen menm m pa tèlman renmen byè. M pap ba w manti. Men sa pa vle di ke mwen bon m konn enjoy bwè youn. Men rezon ki fè m vin gen yon ide ki kontrè a sa se paske papa m se yon moun ki bwè byè anpil. E m wè kijan li adikte a sa e mwen m pa vle sa rive m. M pa konn si w konprann non. Ok.
E men, pandan ke m te sou Twitter, avan yè, mwen wè yon foto, ou m voye foto a pou ou, kote yo montre w ke Barbanco, make la deyò, la bière Barbanco, Barbanco Lash Beer, mwen te panse se Barbancourt ki te vin ak yon nouvo pwodui. Èske w konprann? Ok. Wi, m ap gade l la. Kounye a, avan ke m te li tout bagay yo, m te di konsa, waw!

Ou pap jete Babankou pou Bakara pase Babankou se yon nan se yon nan nasyonal pase se. Wi yon sòt de icon. Yeah yon icon pou Veya pase natif natal e pi men depi ou di prestij ou gentan wè ki sa ou gentan wè ki sa ye se byè. Sa vle di an Ayiti gen 2 konpayi 2 konpayi sa yo gen prestij gen Babankou e men sa se sa ki fè m te etone lè m te wè foto sa m di waw. Poukisa, pou ki rezon Barbancourt rantre nan koze sa? Men avan m pase nan yon ti refleksyon ki pi apwofondi sou sa, èske w ta renmen wè Barbancourt rantre nan koze byè? Kisa ou ta pa atann nan bagay sa? Paske franchman m pa konn kisa pou m panse. Kòmsi Barbancourt, ou konnen li se yon referans nan wonm. Pase de bon e 5 etwal 3 etwal nenpòt kote ou pase nan mond lan depi ou di Babankou se yon nan wonm ki ou konprann sa m di w la pase m ap viv isit nan Repiblik Dominikèn m konnen lè m te le lè m te nan inivèsite a toujou gen dominiken k ap fè m pase ansanm ak kèk boutèy Babankou pou yo e sou fwontyè a w ap wè anpil dominiken se wonm sa yo renmen tandiske tandiske yo gen yon wonm bru brugal ki se wonm pa yo men Babankou a se yon wonm ke yo renmen anpil. Èske w konprann? Wi.
Men kounye a, èske w panse si Babankou ta rantre nan fè byè, èske w panse pwodui yo ap de menm kalite konsa tou? Paske se de bagay diferan.
Ok. Pou, bon, pou kalite an m pa ka, pou mwen menm, antan mwen menm, m pa, m p ap kouri tankou al antre tankou sou kijan kalite. byen yo pral soti ansanm avèl men fòn fòn bay e babankou respè paske nou konn depi moun tande ba babankou anpil moun anpil moun gen respè pou pou moun sa
egzateman ki vle di e nou pap nou pap nou pap ka kouri tankou al di men kijan de byen ap soti ansanm avèl men akoz de non yo, an menm tan fòk nou respekte sa,
ke si yo soti ansanm avèk yon. Mwen t pale. Kisa? Mwen t pale. Wi.
Akoz de non Babankou an, ou konn si yo soti ansanm avèk yon pwodui, m pa kwè ke yo pral mete kepòt pwodui konsa konsa. Wi, sa se. M pa konn si w konprann sa m di yo. M konprann sa w di a, paske gen yon atant ke piblik la ap tann, e depi w tann de Babankou. Sa ka janm chan di la chan boule e konpayi an paske mwen depi m tande byè pa bon kou mwen map tann yon byè ki siperyè a prestij la oubyen ki ka egale l èske w konprann? E se dezyèm pwen m ta pral fè paske tout moun konnen prestij gentan gentan chèf e pran Ayiti rele l Wa pa kouzan'y, prezidan pa bò frè'y, jan Ejèn mwen konn di bagay lan. Ki vle di, pou w ta vini ansanm avèk yon byè e pou l ta va fè hit, fò ke, fò ke ou ta vini ansanm avèk yon pwodui similè, similè.
Oubyen siperyè. Oubyen siperyè a. A prestij la. Men gen plizyè, an nou, an nou fè yon ti parantèz ke gen anpil, gen anpil moun, konpayi ki te vle fè sa tou, tankou Kinanm, Kinanm te vin ansanm ak yon byè, menm si te desann pri a pa rapò a prestij la, e menm si te vin ansanm avèk yon byè ke, bon, li ta sipoze fè siksè ansanm avè l. Men kòm nou menm, pèp ayisyen an nou gentan abitye ansanm avèk. Yon kalite byè presi ou toujou ofri nou. Wè malgre wè, malgre wè yo desann pri a, yo, bon konpayi sa m pa tande l ankò. Ki nan, m pa konn, m pa menm si w te konnen konpayi sa ki te vin ann Ayiti a. Se premye fwa m tande pale de ki nan wi. Li pran, li pran, li pran echèk total a nivo nasyonal e w ap wè tou Kijan kijan ke Ayisyen mete ba a vrèman wo, w ap wè ke prestij te vini ansanm avèk byè ki nan kanèt yo, sa vle di ki nan mamit yo. E s on total flòp ankò. Paske byè nan boutèy la siperyè Ah byè k nan kanèt la ou konnen ke 2 boutèy la ak mamit lan se 2 bagay diferan e bagay sa yo afekte yo afekte byè a lè y bagay men prese se pran yon move kou nan bagay sa sa vle di
yon moun tan mwen yon moun yon konpayi pa ka antre nan mache a konsa Menm si m wè Heineken nan moman an fè yon gwo efò, huh, nan moman an la ou pa nan Nò a, men kote ou pa al, Heineken se sa sa yo bwè. Men nòmalman Babankou pa te anonse byè a vre, se jis yon moun ki fè dizay lan. E Babankou te fè konprann nan twit sa a ke li renmen si yon jou yo ta rantre nan byè. dizay sa tap bèl anpil. Sa se yon bagay ke yo anvizaje. Men, eske w, eske w renmen, eske w konn se ki, ki, ki konpayi, bon, wap viv Etazini, se pa vre? Wi. Ki, ou bwè anpil byè, lòt bò a. A. Banm top 5 byè ou plis renmen nan lemond antye. Top 5 byè. Top, e, avan, banm, banm bay yon pwen tankou, m pa, brè tankou alkolik, tankou tout la jounen. Non, ou pa adikte. Brè, brè, tankou si m pran yon stoti. Ya, m konprann.
M pa ka, m pa ka pa, m pa ka chita la, m ap gade tout moun k ap brè. M pa brè mezanmi. Non, m konnen.
E pou sa ou t se kò w la? Bon, ou konnen, fò nou brè bagay la. Moun e mouri, fò nou brè bagay la, monchè. Egzakteman, jan e Tony Mix di bagay lan, kite n jwi lavi n. Ya.
Nou pa konn ki lè n prale. Wi dim ki top 5 byè ou plis renmen nan le mond antye sa vle di ou gon laj kantite byè devan ou e etazini se nan peyi ki gen plis byè sa vle di gen pil konpayi ki fè byè men wap dim ki 5 fè yon lis de 5 byè
yon lis de 5 byè ke oswa 5 brand ya Bon e nan top 5 lan m pa se ayisyen m ye?
Non banm li de kalite. Ayisyen parèy mwen.
Banm li nan kalite. Wi map bay map bay li de kalite paske son bagay tankou e map m pa di map bwè depi m piti men tankou m m goute l depi m piti ki vle di m gon ti jan pi abitye ansanm avè l. Wè se sa m te di w la. Ki vle di map An premye m paka pa mete Prestige la.
Ou fè pati pri. E a vre non m konnen Prestige la son byè menm Dominiken yo se li yo bwè.
Egzakteman. Paske son bagay tankou nou grandi ansanm avè l nan kilti nou ou konprann. Non sèlman sa li pran anpil meday tou se paske se kalite. Egzakteman.
Egzakteman. E. pou dezyèm plas lan m ap oblije mete Heineken paske se yon byè m renmen anpil Heineken e m pap ba w manti se yon byè m ka tankou m ka bwè anpil ladan l e li apre li pa fè efè sou mwen e lè w fin bwè l sa m renmen nan Heineken nan lè w leve lelanndemen ya bon mal makak egzakteman
ou ka bwè kenenpòt Designer ken depi ou leve demen maten 7 è di maten wal travay li pa on pwoblèm ditou. Sa depan de moun nan, genlè li fè w sa, men gen mi you fucked up yo. Bon, m pa konn pou tout moun. E sa yo m ap di la se opinyon pa m, m pa konn. E fò n byen di tou tankou ni Prestige ni Heineken okenn nan yo pa peye nou se jis tankou opinyon nou n ap bay sou bagay. Wè, opinyon pa nou. E twazyèm nan ki byè ye? e twazyèm lan map oblije mete e bon tout moun etazini konn sa se bud light. Mezanmi m pral tèlman kritike w la paske gon byè m wè w pa pral di m ap tann ou Bud light Ki byè l ye la?
Bud non fin di sa w ap di a Bud light son byè tankou se djopis se sa ye?
Bon, e, ebe, se, se, se, se, se sa nan pale la, wi, tankou, se bay kilti nou, gan pil, gan pil Ayisyen kap di w sa paske yo tèlman abitye ansanm avèk prestij lan, yo leve Ayiti se sèl sa, preske sèl sa yo konnen se Bud Light, e pa, eskize m, sèl sa yo konnen se prestij Heineken oswa, e, kouman yo rele? Lòt nan menm. Bon, non, non, non. Kontinye ansanm avèk lis la, apre pou m ka fè kòmantè sou lè.
Sou sa, ok, e bè pa gen problem. Apre Bud Light la, m konn, defwa m konn enjoy Corona a. Men, se Corona nan e balans m avè w. Kòman w fè w pa mete Corona nan dezyèm plas? Non.
Corona nan dezyèm plas.
Bon,
aktyèlman la, m pa pou manti, akoz de Corona a, menm kote map travay lan yo pa voye yo pa voye e byè sa ankò non paske m pa konn si se akoz de viris lan e non ki similè lan epoutan m tande yo fè konprann ke gen anpil gen anpil ki vann wi nan akoz de kowona sa
paske e dènye e bagay m tande m te tande yo tankou yo kanpe pwodiksyon kowona paske yo pa vann ase pwodwi

Lè w bezwen netwaye ren ou bwè l pou pise.
Bon, si w ap swiv, prèske tout byen isi an, Ozetazini, tout moun, tout Ayisyen k ap jije ap toujou di w tankou bagay sa yo tankou se Joe Pise yo ye, bagay sa yo.
Jan m di l lan tankou se bagay nan kilti. Ameriken an li leve l ap bwè Cool Light, l ap bwè Keystone, l ap bwè Bud Light, li menm li pap santi sa. Lè l goute Prestige lan, pou li menm, li ka di w se Joe pi serye tou wi paske li pa abitye ansanm avè l. Non, sa li, m pap kouri di sa. Li ka bwè Bigel anmwey paske Sak fè prestige la bon se engredyan yo men gon bagay ki pi bon nan prestige la ke moun pa konnen se se to alkòl la ki yon ti jan wo nan prestige la ki fè gen anpil moun ki renmen l konsa. Jan m di l lan sa se Opinyon pa m. Top 5 byè m
pou le moman.
Nan moman la nèg m pap m pap ba w manti ke Corona se youn nan byè Ke m plis apresye. M bwè yonn ki gentan vide m atè.
Ok. Bon, e ou menm? M sot ba a top 5 lan. M sot mete m sou spotlight lan. E mwen, ban m pou mete w sou spotlight lan. Si w gen yon top 5 byè ou menm, kisa ou t ap ye? E premye a t ap Prestige, dezyèm nan Heineken, twazyèm nan Corona. Epi tout lòt ti ti grapiyay yo ta pap wè. E ok. E men e gen e twazyèm lan m bliye lòt Guinness. Ah
Salim pa peye pou byè. Salim peye pou med pou med pou medsin pou pou remèd. Non Guinness la mechan. E son bagay ki vrèman vrèman vrèman bon.
Ayisyen itilize pou plizyè bagay. Tankou lè w gen fyèv ou bwè l. Ou vin jwenn nèg yo konn ap bwè ansanm ak yon bagay pou lè fwa fè fanm yo deyò a pou yo ka dire anpil. Se pa de bagay non.